Ou sòti la ti bogli.
Papa ou pa ou pa ou pa tou se se depi lèm nan nan bèk yo wèm poko vini an. Se moun yo mwen fè pou pran mwen anlè a lèm rive anlè a mal gade m tande oh pou binivèsèl nan tout radyo televizyon.

Ahh ok men jan bagay la ye fanatik twoup inivèsèl yo m envite nou ale sou youtube al ekri wwwtwoupinivèsèl a komèsyal gmail pwen kòm epi ou konn pyès pou y al jwenn nan nan videyo twoup inivèsèl yo y al jwenn siw ti kòkli siw elton epi y ap jwenn pè siw el

Pè Sirèl, monchè, e bon, e boul, e boul grann mwen ye? Depi maten, depi mwen gen yon fwèt, sèl ti pati pòv sa n gen la, nou pa t ap sou anyen. M a tcheke bò sa bèl nan solay la, m pa jwenn misye. Bon, m pa ka pran yon kafe menm, Pè Sirèl, gade, sa w ban nou n ap pran, sa w ban nou n ap pran, Pè Sirèl. Mesye, m ap di nou bagay, nou wè m te ka fout rale manchèt mwen sou mwen.

Nan chèche yon bagay pou n fè. Nan chèche yon bagay pou n fè.
Ki sa ou wè nou ka fè la? Mwen se 3 bagay m panse. Ki sa l ye la?
Bon, ou konnen 3 bagay ki plis bay kòb nan mond lan, e lopital, legliz, epi bòlèt.
Monchè bòlèt la, lopital la, bagay sa yo se bagay ki antre lajan vre. Paske tout jounen moun ap malad, tout jounen moun ap jwe bòlèt. Kenpòt 10 tiraj, n ap fè youn nan yo. Men pandan map diw sa, eske ou konn fè bòlèt deja? Eske ou gen kay pou achte kabòn, pou achte plim, kaye poun vann bòlèt la? E gon bagay ki rele boul koukou. Depi nou poko kout boul koukou, nou pap ka peye, yap mete nou nan prizon. E lopital la, kisa ou panse si nou fè lopital la? M wè tout jounen moun ap malad, sa ou wè? Nap rantre kòb? Lopital la se vre li bon, eske ou konn bay piki? Si yo ba yon moun yon fo piki bwè, doktè chalatan yap rele w, yap tiye w, yap mete w nan prizon. Pou mwen menm, yon sèl bagay ki pou moun ta fè se legliz la. Pwoblèm, depi w di m se legliz la, m lage kò m nan lari. Monchè mwen menm, vès mwen la, m gen vès, m gen bib frè. Kounye a menm yon fwa ann pran lari a pou n al bay levanjil la, pa gen pèdi tan frè. Ou pa t panse piti. Vye kat sa m fin avè l. Jezi ap retounen, Jezi ap rele nou. Fòk nou repanti, vin jwenn Jezi.
Retounen vin jwenn Kris. Jezi ap rele nou. Se li menm ki te mouri pou nou. Pa gen anyen deyò ankò. Pa gen anyen li pa ka fè. Retounen vin jwenn Bondye. Jezi ap rele nou. Li menm ki te mouri pou nou.

Mwen gen pitit gason m nan, li pa janm, li malad, li pa janm ka leve, tout sa m fè, anyen pa pase. Kounye a pandan m tande n ap bay Jezi la, silvouplè m vini pou m wè si nou kapab fè de mo lapriyè pou mwen, m wè si pa jwenn solisyon. O o, ou pa bezwen di si w priye non madanm. Ti pitit la pa pale, li pa manje. Ou pa kwè nan Bondye? Li pa wont pou kwè nan Bondye sak fèm vin chèche nou la wi paske li pa manje li pa twalèt li pa fè anyen menm. Ou pa bezwen pè Jezi ap fè tout bagay la lap manje lap twalèt lap fè tout bagay pou yap monte gras la ap desann Met la fò nan Bondye.
Ou ka montre nou kote li ye a?

Benitsois l'Eternel.
Ok sista gen kek bagay map bezwen nan menw pou m fè remèd pou ti pitit la. Eske sim ba ou yo yo pap deranje w?
Sa ou te ka mande a pas fèt. Kòman sa ti gason an gen pas. Anyen pa gen pwoblèm.
Wap ban mwen 2 galon blan. 2 galon blan?
Vid. Wi.
Yon kòd. Wi. Tou nèf. Ki kòd?
Kòd pito?
Nenpòt kòd. Ok.
Yon kòd inivèsèl ki poko sèvi deja. An, ok. Map ban li. Epi, wap pote manje pou timoun nan manje. An, wi. Pa bay labouyi non.
Non. Labouyi pa ladann. Soup pa ladann. Wi, pas.
Poul.

Epi e kisa li te di ankò menm jezi kisa li te di manman. Wi pitan wè, 2 galon kòd pit la monfi. Epi tou konnen li pa janm manje pase a di lap fè manje pou nou monfi pitan wè. Ale achte yon bèl plat pika podyon avèk bannann papa byen bagay epi vin avèl monfi pitan monfi. Kouri kouri pitanm kouri ale salomon ale kouri kouri kase pyew.

Hey madam, m fè aksyon, m fin fè tout aksyon m ta dwe fè la. Pitit la pale. Ou nan konnen l sòt lwen? Pa britalize l. Pa britalize l, lè w fin talè w ka bay yon ti bagay. Mennen l lopital epi pou mennen l nan jèn nan. Wè y al lopital nou mennen l nan jèn nan. Pou l al temwanye kisa nou fè pou li apre Bondye. Men keve di w konn fè yon bagay se l misyonè n ap priye sa nou gen. Wè sa m di w la? Pa bezwen okipe w pa. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm.
Pa gen pwoblèm.